Bwa vye kesyon dwòl mawozo toujou poze fanm. Se cheri ou renmenm vre. Cheri tòlpin mwen a tòlpin ex yo sak te pi gwo. Cheri ou kwè ou pap twonpe m. Humm mawozo yo m sou nou tande nou mèt kòmanse abrite nou. Nou pral gen bagay nan men nou. Epi tou mawozo pa yon fatalite ou ka chanje donk il sifi ke ou konsyan. De no jou nou vin konstate relasyon gason ak fanm pa kenbe ditou sitou pou mesye dam 2000 yo. Se renmen jodi, kraze demen. E si ou ta gen chans fè kèlke mwa, 1 an, nan yon relasyon, se kòmsi se yon gwo ekò ke yo monte. Ou leve yon gwo lo. Men nou menm sa ke nou vin dekouvri, dèfwa se paske mesye yo parèt twò fèb nan relasyon an. Twò fèb sitou nan mòd de kesyon ke y ap poze fi an, nan fason ke yo abòde fi an, nan konvèsasyon ke yo gen a fi an, nan mantalite yo, nan mòd de dyalòg ke yo gen a fi an. Donk si ou ta renmen konn plis e ou ta renmen pote yon chanjman antanke gason, yon grenn bagay ou gen pou w fè. Se rete gad videyo a jiska lafen, kwè m, ou pap regrèt menm. Premye vye kesyon dwòl Mawozo toujou poze fanm se, Cheri, ou renmen m vre? Ou wè kesyon sa ti mesye, li bay pwoblèm anpil! Men, piske nou gen chans gade videyo sa, ebyen nou pa gen dwa janm poze li ankò. Paske otomatikman ou poze yon fanm yon kesyon konsa, l ap gentan wè ou desann tèt ou nan nivo zewo. Ou pa konn valèw frère, kòm siw pa met nan tèt ou yon fanm konsa teka renmenw, kidonk li santi son favè kel fèw pwiskel avèw, paske nan tèt pal ou pa meritel vre, e li vin santi tou ou pè poul pa kitew. Mesye tandem, nou wè fanm, fanm pa renmen nèg ki pako nan tèt yo, fanm pa renmen nèg kap rabese devan yo, ok, gen de kesyon ou poze yon fanm, fanm nan gentan santiw gon ensètitud. Fanm nan gentan santi ou gen yon mank, ou an eta de sekirite emosyonèl bro. Lè konsa, fanm nan pap alèz vre pou kel konsidere ou kòm mennaj. Non! Paske tout fanm ap chèche yon nèg ki fò, yon nèg ki kwè nan tèt li, yon nèg ki diferan de li, yon nèg ki ka reprezantel. Nèg la pa oblije mezire 1 mèt 90 2 mèt. Non! E nèg la ka toujou mezire 1 mèt 90 2 mèt, men nan lespri li stil bebe, mantalite l toujou fèb. Li pa gen mantalite alfa. Kidonk li mal konprann fanm. Li pa konprann la psychologie féminine. Donk esak fèw gen enterè pou abone a chanèl YouTube Jilo Motivation an. pou abone a paj Facebook Jilo Motivasyon an e pou pataje videyo yo le maksimòm yon fason pou ka plis moun chanje. Paske nou menm objektif pa nou se fòme e transfòme mantalite fanm a gason, sitou jèn yo. Brèf, antanke gason, ou sipoze fò emosyonèlman. Paske fi an li menm, li vle santi l an sekirite. Donk nèg ki avè l la dwe ka reprezante l nan nenpòt sikonstans. Ok? Se sa ke l ap chèche. Men si l gentan santi l pi fò pase w oubyen tou li menm jan avè w, Kwè m, li pa ap ret avè w frè. Paske fòk diferans lan fèt. E nan diferans lan, se ou k dwe odsu. Pa egzanp, si l 5, ou sipoze 6. Si l 7, ou sipoze 8. Donk vwala! Antouka ti mesye, kesyon sa a pa poze fanm yo ankò. Kwè nan tèt ou, travay sou tèt ou, konn valè w, e nenpòt fanm ke ou genyen an, met nan tèt ou, ou merite fanm sa. Dezyèm vye kesyon dwòl mawozo toujou poze fanm se, Cheri, tòlpin mwen a tòlpin èks ou sa k te pi gwo? Men te pa serye mèt! Kesyon biza! Pou gen fòs ak kouraj ou pran kè pou poze yon fanm yon kesyon konsa? Kesyon banal. Antouka, m pap kondane w non. Paske, pwobableman, si w ka poze l, se paske w pa konn ki efè sa ka fè. Ou pa konn ki konsekans li. Men anfèt, lè yo poze yon fanm yon kesyon konsa, menm ke se te nan blag, fanm nan ap wè w nul frè. L ap wè w pa gen sans. Imedyatman, fanm nan ap gen tan gon lòt pèsepsyon de ou. Sa l te panse a, e pa sa. E se sur et certain, si w ka poze l kesyon sa, ou konn abitye poze l lòt vye kesyon ki petèt pi mal toujou. Donk ti mesye, ann jere sa. Poze mennaj nou bon kesyon. Kesyon gen nanm, kesyon gen sans. Lè sa l ap santi l gen yon gason bò kote l. Yon gason maskilen. E pa yon gason feminen non. Yon gason k ka vibre l. Non sèlman a pawòl nan bouch li, e nan tout sans. Kidonk ti mesye, sanble pye nou. Twazyèm vye kesyon dwòl mawozo toujou poze fanm se, Cheri, ou kwè w p ap twonpe m? Pou mwen menm, kesyon sa a se yon kesyon anfantiyaj, kesyon bebe, kesyon timoun ki fenk ap renmen. M te kapab di, kesyon timoun 2000. Dayè m konnen 2000 ba yon pakèt bèl flannè. Brèf, m konnen gen anpil nèg ki toujou poze fanm li. E sak pi grav lan se ke anpil fwa nèg yo di oh kesyon sa ou ka poze fanm li sa pa vle di gran choz li pa two deranje nanani nanana men rezon ki fè ou ka dil se paske tou senpleman mawozo k anndanw lan ou poko arive tiyel mawozo k abitew la ou poko eliminel donk a la minit ke ou detwi mawozo kap domi anndanw lan kwèm wap sezi wè ou pap janm poze fanm kesyon sa ankò paske kisa bagay la ye ti mesye depi fanm nan vle twonpew pa gen wa pa gen rèn pa gen prezidan ki ka fèl pa twonpew donk sèl grenn moun ki ka anpechel twonpew se li menm ankò. Kidonk e pa ou k pral mande l si l ap twonpe w ou pa. Se li k pou konnen frè ok. Epitou ou menm antanke gason ou dwe mete w a nivo, fè sa ke ou dwe fè nan relasyon an. Asire w ke ou konble tout vid sitou du pwen de vu emosyonèl. Pa aji tankou beta, pa demontre fanm nan li se sèl grenn fanm ke ou te ka jwenn. Atansyon wi ti mesye, m pa voye nou al pran lòt fanm nan figi mennaj nou kòmsi pou nou fè l wè ke n se pi gwo bout tonton jènjan non. Non, e pa sa l ye. Men demontre fanm nan li pa sèl opsyon ke ou genyen an, se nan lespri w pou l ye frè. E fanm nan dwe santi sa tou. Kounya li menm, e kòmsi li pral santi l nan yon konpetisyon. Donk si li pa pran men l, a nenpòt kèl moman li ka pèdi w. Ebyen kounya sa k pase? Li nan obligasyon pou l fè tout sa k depann de li pou l kenbe nèg li. Anfèt, si l konnen se twonpe a ki ka fè ou kite l, donk li pa p twonpe ou otomatikman. E misye pa ou k pral rive sou li dirèkteman pou mande l sa. Non. Mesye m vle nou konprann la psychologie féminine. C'est ça le game. Donk si n pa konprann sa, nou fenk kare nan erè. Nou fenk kare nan ka. Fanm ap toujou trip sou nou. Donk vwala, se la nou rete pou jodi a. Pa bliye, kite yon like, kite yon kòmante. E ou konn sa w ap fè? Pataje videyo a le maksimòm pou l rive jwenn plis moun. Paske l ka ede anpil jèn gason chanje. Sèlman fò w gen konsyans. Epi tou, abone yon fason pou pa rate anyen. N a reve ankò pou yon lòt videyo.